pou lasyans, ledikasyon ak lakilti an jyen 2024. Sa a se youn nan retonbe eleksyon Ayiti te patisipe pou plas vis prezidan konsèy egzekitif òganizasyon an depi li manb sa genyen 77 lane. Aktè Jimmy Jean Louis resevwa yon awòd nan seremoni Africa Movie Academy Award 2023 kòm meyè aktè nan yon segon wol nan fim ki rele Wise. Asosyasyon Vers le Sud pour l'Education et la Culture envite kreyatè ayisyen yo spesyalman ekriven, plastisyen, fotograf vin depoze kandidati yo pou yo kapab patisipe sòti 15 oktòb ki sot pase a la pou rive 15 novanm k ap vini la nan dezyèm rezidans Vers le Sud. Reyalizatris ayisyèn Benita Jacques ranpòte pri meyè longmetraj dokimantè nan Festival Entènasyonal Fim Panameriken de Kann ak fim li pwodui ki rele L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes.

Nan aktyalite kiltirèl entènasyonal la, Dany Laferrière te pami patisipan yo nan inogirasyon Cité de la langue française. E kòm dènye enfòmasyon, nap genyen pou nou pale w de Taylor Swift ki vin milyadè a 33 zan. Se tit sa yo ak anpil lòt nap genyen pou nou devlope pou w rete branche nap tounen nan yon ti moman.
Vous informer, c'est notre priorité.
Byenvini nan devlopman 69 yèm prezantasyon magazin Eugens Info Culturel. Ayiti ap syeje kòm manm Komite Patrimwàn Imateryèl Òganizasyon Nasyon Zini pou Ledikasyon, Lasyans ak Lakilti an Jyen 2024. Sa se youn nan retonbe rezilta eleksyon kote Ayiti te patisipe resaman pou plas Vis Prezidan Konsèy Egzekitif òganizasyon an depi li manb ladan l sa gen 77 lane. Avèk plas sa, Ayiti genyen yon kout je ak ekspè li yo sou travay evalyasyon, apresyasyon, Dosye kandidati ki enskri pou vin patrimwàn imateryèl òganizasyon an, daprè deklarasyon Dominique Dupuy fè sou radyo Magik 9, madi ki te 30 oktòb pase a. Yon lòt bò reprezantan Ayiti a nan unesco fè konnen plas sa fè Ayiti vin pòt pawòl 33 peyi ki nan zòn Karayib la ak Amerik Latin nan, e sa pèmèt tou nou vin yon pyon enkontounab nan unesco e li pèmèt tou Ayiti rantre nan yon ti sèk fème 58 peyi nan òganizasyon an ki gen manda pou dirije, pran desizyon enpòtan epi sipèvize travay k ap fèt yo. N ap kontinye pale de eksplwa Ayiti nan magazin lan, mèdam, mèsye. Aktè ayisyen an Jimmy Jean Louis resevwa yon award nan seremoni Africa Movie Academy Award 2023 kòm meyè aktè segon wol nan fim Nigerian ki rele Rise. Jimmy Jean Louis jwe wòl chèf gwoup Boko Haram yo ki an dezakò avèk Nigerian yo. Se atis la menm ki anonse nouvèl la ak mesaj sa.

N ap toujou rete nan sa ki gen a wè ak eksplwa Ayiti nan pwodiksyon sinematografi pou nou enfòme w, reyalizatris ayisyèn Benita Jacques ranpòte pri meyè lon metraj dokimantè nan Festival Entènasyonal Panafriken de Cannes ak fim li pwodui ki rele L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes Nan yon piblikasyon li te fè lendi 30 oktòb pase an, fim sa a ebyen li gentan resevwa 4 distenksyon Winner Award epi li seleksyone nan 5 festival deja tankou, Fespaco, Pan African Film Festival, San Diego Black Film Festival, Darks, Without Borders Film Festival, Toronto International Women Film Festival ak Sirius International Film of Toronto. N ap raple w ke Benita Jacques fèt 20 oktòb, li se fam dafè, l ap dirije plizyè antrepriz, li travay nan plizyè pwodiksyon teyat ak sinema tou. A prezan n ap pale rezidans. Association vers le sud pour l'éducation et la culture envite kreyatè ayisyen yo espesyalman ekriven, plastisyen, fotograf pou yo kapab vin depoze kandidati yo pou yo kapab patisipe sòti 15 oktòb ki te pase a pou rive 15 novanm k ap vini la nan dezyèm rezidans vers le sud. Dènyè enfòmasyon nan paj magazin la avan nou resevwa envite a, ebyen atis Darline Desca te pase wè madi 31 oktòb la ouvriye yo kap travay nan konstriksyon kanal la e li te tou pwofite pase mesaj sa. Jodi a la, se pa sa sèlman. Plas mizik la pa sifi ankò. Nou bezwen aksyon. Se te pou sa ke nou prezan. Se te pou sa nou lage nouvo mizik nou lage nan rezo sosyo yo pou nou. Men nou vle montre ke aksyon an ale odela de bèl mizik ke nou ka fè. Paske depi m piti m ap tande mizik Ti Manno. ki jiska prezan yo la yo rete nan to daktyalite donk sa vle di m pa santi ke mesaj yo ki ale nan ki fèt nan ki bay nan mizik yo pot kòmsi fon pot yon chanjman vrèman donk m panse jodi a la se jou pou nou mete men atis li pot sa li ye li pot wòl li jwe nan sosyete a se pou nou mete men ansanm pou nou retire peyi a nan sa li ye la.

Nou pral pale de literati, nou pral pale de pri de chan, medam mesye. Avèk nou yon abitye de Egensinfo Kiltirèl, piske se pa premye fwa n ap pale avèk li. E sa genyen kèk tan n ap pale ansanm avèk li. Men s on jèn k ap fè anpil efò lontan nan mond literati la, nan kesyon teyat tou. Piske misye s on dramatij, misye s on womansye. Misye postile plizyè fwa pou pri RFI Théâtre, li finalist. Finalman, nou di ke nou ka di misye leve gwo lo a, puiske pri Deschamps an, ane sa, se nan ponyèt misye l tonbe. Nou vle pale de Dieuvens Francin e se avèk anpil kontantman n ap resevwa misye paske nou konnen se yon jèn gason k ap fè anpil efò E n ka di efò li yo rekonpanse. Jevens, kòman nèg ye? Jevens, bonjou tout moun k ap suiv emisyon Higgins Info Culturel la. Jan Higgins di l la, se yon jounalis ki kenbe m depi nan kòmansman karyè m. Mwen raple m se depi nan premye ti feyton pou Jean Egri Bedouin Lacossais, te akòde m yon antrevi e jiska mètnan se yon jounalis.

Kòman ou akeyi nouvèl sa e kòman sa te ye?
Bon, se premye santiman an ke m te santi, se kanmenm de la jwa. Se kanmenm de la jwa, se sa pèmèt mwen debite karyè de womansye m, paske avan ekri nouvèl ou te ekri teyat, e kòmanse karyè de womansye m.

te soutni avèk travay yo, paske kanmenm se yon se yon ansanm dekrimen ki konstitye yon jiri ki ki pote yon jijman oubyen yon yon apresyasyon sou sou tèks la. Donk la sa vin ranfòse konfyans ekriven an li gen nan nan èv li e sa tou sa vin pèmèt li vin devlope plis volonte, plis motivasyon pou l kapab kontinye ekri e bon se se bon petèt m ta di sa ki sèvi de pli gran fyète se lefètke Kòm ekriven nou toujou gen dout èske lektè yo, èske jiri yo ap ka apresye èv la sou ekri a nan jis valè li. E lefè ke èv la pibli, sa pwouve ke moun yo yo li l, yo konprann li, donk se yon pwodiksyon ki otonòm, ki pa bezwen pawòl otè a pou akonpanye l. Ke lektè a li ka rantre ladan l e dekouvri sans li, dekouvri kisa otè a li menm li te vle di.
Ok, men eksplike nou motivasyon, pwiske ou sot pale de motivasyon talè a, motivasyon pou tal enskri nan pri Deschamp ki se yon pri prestijye, se yon nan pi ansyen pri ki genyen e nan peyi a, motivasyon se ki sa l te ye?
Anfèt, bon pou la piti istwa se m plis pou se pa yon mezanmi. Pèsonèlman m pa t anvi patisipe, pèsonèlman m pa t anvi patisipe. J'avais des doutes sur le texte, m te m te gen anpil dout sou tèks la, m te gen anpil dout sou tèks la epi lè zanmi m yo li l yo di m ou ka patisipe, yo di m ou ka patisipe e Se vreman mezanmi pou yon tou fè, se yo menm ki enprime tèks la, se yo menm ki al depoze tèks la pou mwen, paske m te wè yo te gen ti endisponblite, se yo menm ki, bon, lè m di a, m wè tèks la konsa, m pa menm gen espwa, se yo menm ki toujou cho, ki toujou soutni m, k ap di non, pa ka ekriti konsa. Donk, te gen yon motivasyon pou m te kòmanse karyè de womansye m. Men, pa fòseman pa pou yon ane mechan, motivasyon pou m patisipe a, m ka di se plis zanmi m yo ki ban mwen l. Paske mwen pèsonèlman m te m te an dout, m te m te gen yon mank de konfyans, se yo menm ki motive m, se yo menm ki, vwala, ki ki kenbe m, ki fè m voye tèks la, an kèlke sòt. Bon, e m a m a m ap soulinye tou, e se bon patnè w ki ki ki ki te ki te presede w, se kòmsi misye pase w pas la.

An ka fè Jiri Deschamps konfyans, y ap konprann tèks la, oubyen y ap kaprese pyès la, tèks la pa nan jis valè l. Se kanmenm yon dramatij ki fè yon premye pa de womansye, donk gen anpil dout. M pè pou m pase a kote, pou moun yo pa pa vrèman wè sa m vle di a. E zanmi m nan li rasire m nan sans sa, li di si, si, m pa bezwen gen dout sou, sou sa, si, si vrèman tèks la li bon, si pa, pa gen, pa vrèman gen enjistis nan tou de jan, si tèks la li bon, se si ke pri a ap, ap revi avè l.

Men tit la gon ti kote kòman kab di sa un peu hors norme men lèm fin ekri l moun ki li maniskri a premye retou yo se toujou sou tit la anfèt se men se pa se pa sèlman yon tèks ki pale damou se yon tèks ki pale d'exil de fraternite anfèt se istwa yon ekriven kal nan lòt peyi kal an frans epi ki ki rankontre frè fè kül pa wè depi 3 zan e ki rankontre frè l kül pa wè depi 3 zan e pandan rankont li avèk frè a pwofesè la fè yon seri de refleksyon sou lyen l devlope avèk frè a, sou lyen li menm li devlope avèk papa l, sou lyen li devlope avèk manman l, sou lyen li devlope avèk literati tou e se kòmsi epi tou se yon tèks sou egzil paske bon gen anpil moun bon m ka di anpil. La Risi kite peyi a, yo ki kite peyi a pou de rezon ekonomik, genyen se pou yo al fè karyè a lentènasyonal, karyè ekriven, mizisyen tout sa. Frè la li te pati kite peyi a pou li ka fè karyè kòm ekriven e twazan apre karyè l poko ka debouche. E lè ke Naratò la li menm la li, li vin ap li vin ap analize karyè frè l la, li vin ap analize kòman kòman kòman. difikilte ki genyen pou yon atis nou ekriven pou l kite peyi dorijin li pou l al enpoze l nan lòt peyi, difikilte dadaptasyon tou ki genyen lè yon moun kite peyi l pou l al viv nan lòt peyi, ki fason sa ka detwi yon fanmi, ki fason sa ka detwi lyen familyal. Epi tou se san pale de ki enpak tout strikti sa yo ka genyen sou vi yon moun. Kesyon an menm e an filigràn oubyen dekò la se sou te gen istwa damou pa anba ki se menm naratè sa a ki rankontre yon jèn fi e k ap viv yon istwa damou ki enposib akoz de diferans de karaktè, akoz de dram pèsonèl, akoz de difikilte ke yo gen, tou sa. Se yon sòt se de resi, se yon resi familyal, yon resi damou ki konbine ki bay roman, yon resi antre de frè, ant la rankont de de frè e yon resi ant. Men la ou poko byen renmen job pam e don ou konn kap di sa nan yon istwa ki tout afè enposib.
Bon e ofèt kounya la lè jiri a e kiyès moun nan jiri a ki rele w ki ba w nouvèl la puiske te gen yon sètèn enkyetid epi avèk ki mo kòman yo te anonse w nouvèl la?
Bon se

Ki sa li apresye nan tèks la? Ki sa manm jiri a apresye nan tèks la? Epi m pale avèk lòt manm jiri a tou, k ap di m ki sa yo apresye, ki sa ki kapte atansyon yo. E sensèman, sa done m yon santiman de fyète, pa yon santiman dògèy, paske m toujou refere jan de santiman sa yo kòm santiman dògèy, bagay, men se plis yon santiman de fyète. M fè kou wè w pou konstwi kèlke choz e ke de pèsòn ki pa konnen ni an nwa ni an blan, ki pa di w anyen, arive twouve ke sa enteresan. E sitou se de ekriven oubyen de ekrivèn ki etabli deja, ki gentan fè karyè, ki gen non tou e tou, e ki twouve ke w fè kèlke choz enteresan. Men ou panse se te yon travay de, kòman m ka di sa, de transmisyon k ap fèt, de transmisyon k ap fèt. Byen tou ou, gwo travay de relèv kap fèt. Se konsa ke mwen entèprete sa. Wi, pwiske nou ka di sèjousi pri Dechan li plis atribye a de jèn, pwiske mwen menm son pri map swiv lontan. Pri, m kòmanse swiv pri sa depi lè nou soti nan e se mesye de 62 zan nou vle pale de Ronald C. Pierre. Apre, avan Ronald C. Pierre se t yon jèn demwazèl epi apre Ronald C. Pierre se Fedia. Depi lè, depi lè Fedia m ka di son pri ki rete nan men jèn sèlman.
Bon, petèt, petèt ke se fòm relèv la, se fòm relèv la, se yon siy ki di ke li a de nouvèl vwa, ankò pli jèn, bon, ki vle, m pa di ki vle senpoze, men ki vle se fè antann, ki anvi fè moun tande yo, tou sa, petèt ke jèn yo tou gen anpil bagay ke yo vle di, swa sou sitiyasyon peyi a, swa sou sa y ap viv, paske yon. Mwen jwenn nan sousi ki te ki te abite m pandan m ap ekri tèks la, se pa sèlman ekri yon tèks pou mwen, men se ekri yon tèks pou jenerasyon m nan, petèt tout ki ki ki enpak tout evènman politik, sosyal sa yo genyen sou jèn ki fòme jenerasyon pa m nan. Se sousi pou pa di yon pawòl pèsonèl, men di pawòl pou tout jenerasyon pa m nan, moun ki fèt petèt nan lèzane 90 ou debi 2000, kòman kòman kòman sa frape yo. Medam mesye avèk nou a la paj envite di magazin de Gen Sefo Kiltirèl Dieuvenes Francin ki se loreya pri de chan ane sa 48 yèm edisyon an Dieuvenes Francin se yon jèn ki gen 25 an ki son dramatij misye son romansye misye fè de etid an lengwistik aplike nan inivèsite leta misye se li menm ki genyen pri de chan ane sa nan menl. Donk n ap koze ansanm avè li. Di nou pou lè swit, ki lè ap remèt ou pri a piske nou konnen liv la pral enprime omwen a on mil egzanplè. Kòman sa pral ye pou lè pèspektiv di pri? Donk, mentnan se travay k ap fèt se Travay k ap fèt se travay dabò travay de koreksyon sou maniskri a, bon pa vrèman de gran travo editoryò men se plis lè fot de gramè e tou pou wè kòman yo ka voye liv la nan enprime pou l ka soti e answit planifikasyon pou la seremoni de remiz ki ka bon. Ke petèt m ta akoz ke m pa nan peyi a nan moman an, ke m pa fin kòmanse nan peyi a swa nan fen ane a oubyen ane pwochèn, ki ka petèt fèt an yon tyè ki an kou de, ki an kou de, ki an kou de planifikasyon. Men gen, men gen lòt planifikasyon k ap fèt tou pou liv la pou l kapab vivan, pou liv la kapab vivan, pa egzanp, de toune nan MAFAK avèk mezanmi, nan lòt bibliyotèk, ou nan lòt sant kiltirèl, paske Youn nan bagay ki vrèman gen enpòtans pou mwen oubyen ki gen pou note, se pa se pa vrèman mon nou dekri men sa m twouve ke se kèlke choz dase dase vèd e ki pe se pase a nenpòt ki moman. Sa ke m akòde enpòtans se petèt liv la e sa l gen pou l di a, sa l gen pou l di a. Men sa ki enterese m se pou yon moun di m felisitasyon pou anpil echan men se plis yon moun di m, J'ai lu ton bouquin. E vwala si PG a boure, e vwala si PG pa rive. Se sa ki pi enteresan pou mwen. Sa k fè m pa vrèman pot aksan sou mwen kòm, kòm, kòm. M pa di ke Jevens pran pri Anri Dèchan. M plis di ke liv la, liv la pran pri Anri Dèchan paske pou mwen se vrèman liv la ki a lonè. Se, se vrèman li menm ki, ki, ki, ki gen prima. Se, se pou l kapab rantre sou piblik la, se pou moun yo kapab li l, se pou kapab gen dè retou, dè diskisyon sou li, dè deba, tou sa, dè echanj. Filip Lajapon pa konprann ide moun li ta wap chanje lavi yo se pwojè kap fèt yo se plis pwojè pou liv la l kapab gen yon laj ou yon bon difizyon se pa vrèman pou ekriven an. Ok mwen bon mwen konnen ke kounya la pratikman jan moun yo di gen yon ti pwovèb ayisyen ki di zonbi goute sèl li pa mande rete la ou gen yon pri eske ou gen de lòt anbisyon pou postile pou dotre pri?
Poulè pa presizeman. Poulè pa presizeman, pètèt a lavni, men pou moman se plis gade kòman m ka pa pwofite de serenite ak lespri a li bay. Frè mwen gen moman sou ou byen yon pyès de teyat paske apre atribisyon pi toujou gen moman toujou gen moman defèvesans ki pa pwopis ou travay donk sa mande pou m retouve le kalm pou m retouve le kalm pou m kapab ekri swa panse sou yon pwojè de woman ou byen yon pwojè de teyat petèt apre de mwa ou de zane m ka m ka panse a patisipe nan lòt pri. Mwen konnen ke pratikman pri sa li rekonpanse de long zane de travay de jèn k ap swiv ou swa dan lekriti ou byen le teyat e ki ap reve pou yo pran yon rekonpans yon pri konsa. Ki sa w t ap di yo Jevens?
Bon, ekri mou leson de la gang ki si bon la passion c'est la clé de tout et de travail aussi se bon e sa m kapab di yo epi tou ekri se pa se pa se pa se pa ke des moments de certitude y a des moments de fort doute gen des moments w ap doute de travay ou w ap doute de tèt ou w ap doute de talan w w ap doute de projè ke w genyen w ap Mande tèt ou, èske sa vo vrèman lapèn? Ou pa vrèman konte? Èske y a vrèman dè jan ki swèt li ou ekoute se ke j'ekri? W ap toujou gen dè jan de moman sa yo men se pèsevere. Bon, lè se ekriven k ap ekri san dout se li dwe fè yon sòt de remiz an kesyon. Parèt tout sa w ap fè pa ka bon men dwe gen yon moman ou dwe gen yon dout sou sa w ekri a, sou sa w pwodui a. Se petèt konsyans jèn, dout pa yon obstak, dout pa yon baryè men dout. se yon angrè, se yon estil pou machin yo travay, epi tou se nouri le sans de la perfection, se toujou bat pou travay ou abouti, toujou bat pou travay ou byen fè, pa rache travay ou, toujou bat pou travay ou byen fè, epi tou se petèt pou yo toujou gon chèche serenite, paske.

Donk m vrèman kontan ke ou ranpòte pri a epi n ap swete w bòn kontinyasyon. Bon ou pa nan peyi a la pou des études ou kwa?
Non se pa vrèman se pa vrèman pou se pa vrèman pou des études se pa vrèman pou rezon d'études.
Ok ok. Ebyen nou swete w bòn kontinyasyon epi n ap repale ankò pwiske ou konnen nou toujou echanje detanzantan.
Dako, mèsi.
Vwala, medam mesye, se te avèk nou Dieuvens Francin ki se pri Deschamps e. pou ane sa puiske misye se yon jenn gason ke n ap swiv trè lontan. Se misye ki ranpòte prestijye pri literè ayisyen medam mesye e avèk tèks li Les hommes aussi savent aimer comme des ouragans nou t ap tande misye nou t ap tande misye ki t ap pale de liv sa a e ki son liv ase enteresan ki ranpòte oubyen de tèks la. Alò, piske son tèks ki pral enprime kòm liv, se sa fè nou di liv, ebyen nou te kontan fè ti lapawoli sa avèk Jevens Francen, medam mesye, ki son jèn gason ki gen 25 an, dramatij, nouvelist, womansye, misye genyen fè dè etid an lengwistik aplike nan Inivèsite Leta, ebyen se misye ki ranpòte pri sa, misye te pami loreya pri jèn ekriven de la lang fransèz avèk nouvèl li Nodou Peti Fantom, Donk misye ekri yon tèks ki rele Le bal de l'incontinence ki te finalis pri RFI Théâtre, mwen sonje n te pale de sa nan entwodiksyon antretyen an. Donk se yon jèn gason ki ap goumen lontan, finalman misye ranpòte yon pri e nou trè kontan puiske son jèn gason n ap swiv trè lontan. Ebyen nou te kontan prezante w nimewo sa a medam mesye, paj envite nan magazin Egense Fò Kiltirèl la. Nou baw randevou pou yon lòt echanj medam mesye, pou yon lòt antretyen avèk yon lòt moun, puiske nou konnen gen ti enfo kiltirèl nou toujou sou la bal e sa gen kèk tan e depi pri RFI te depi pri dechan yo. pwomilge oubyen depi pri de chan yo sòti de preferans nou toujou echanje ansanm avèk yo e sa gen kèk tan tou nou trè kontan ke pri de chan yo rete nan ponyèt de jèn de jèn 25 an pwiske lane pase Louis Bernard Henri son nèg ki nan laj sa ki te ranpòte pri sa Fedia te apeprè gen nan menm laj la donk se la prèv ke jan Duvens te di a. Il y a une passation qui se fait entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc bravo à tout m jèn ki ranpòte pri sa deja, jèn ki pral ranpòte l e de jèn ki gen des anbisyon pou ranpòte l. Travay kenbe fèm pa lage. Non pa m se Gens Reneus pou te prezante w ribrik sa. Pa bliye abone ak chèn YouTube nou epi swiv nou sou Facebook, Instagram, Twitter, TikTok puiske

te sipèvize ak kowòdone kòm dab e tout ekip Eugens Info Culturel la te patisipe nan ekri li. N ap ba w randevou semèn pwochèn pou 70 zyèm prezantasyon nou disi la rete konekte avèk nou sou Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e san nou pa bliye abone ak chèn YouTube nou an pou kapab rete konekte ak tout bèl enfòmasyon kiltirèl n ap pataje ak ou.